Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon jis avan nou rantre dan lè detay alò nan ba ou 2. Enfòmasyon, e enfòmasyon m ta kapab di ki bay anpil tèt chaje. Sa se pou mesye yo! Hum! Anpil atansyon Ayisyen lè ou aletranje paske depi ou pa nan peyi ou, gen bagay fòk ou pa antre ladan l. Genyen yon sitiyasyon ki pase nan zòn sid peyi Brezil nan yon eta ki rele. Catarina, kote ke yon Ayisyen ki fin viv avèk yon fanm. Se yon fanm Ayisyèn, menm jan avèk li. Apre sa, misye al mache fè moun pou fi a. Hey! Tèt chaje! Bouch misye alèlè. Misye pa konn sa pou l fè a bouch li, paske gen bagay depi w fè l, li dwe rete sekrè jiska lamò. Epi non fi a vin ap site nan zòn nan. Ebyen kisa k pral pase, fanm nan retounen sou do pye misye e li tann misye bwè anpil alkòl, misye sou e sa pase nan dat 5 septanm 2021 an. Sa w tande a li rale yon boutèy, li kase l epi l fouye kwòk boutèy la nan je misye. Pou lenstan, sitwayen sa li ap pran swen nan lopital. Yo voye foto a pou mwen, men foto sa M pa menm louvri l menm. Paske franchman sa a mwen menm m pa ka gade l vre. Ou menm si w gen kè, ebyen m kapab voye l ba ou, w a wè. Gen yon bagay ki vrèman tris ki pase nan peyi Dayiti. Se yon fan RL prod ki toujou ap fè diskisyon ansanm avèk anpil lòt zanmi pa rapò de chanèl RL prod ke li renmen anpil. Antouka mèsi pour ton amour. E li Vit fè m jwenn mesaj sila a. M ap li pou nou se yon mesaj ki sòti pa bò kote Mèt Gabriel Charles depi Sen Marc. Eske genyen moun Sen Marc ki konnen Mèt Gabriel Charles? Brèf, si non konnen l, ebyen se sure ke le fo e vre. Men m pa kwè yon moun te kapab pran tout tan l pou ekri tout bagay sa a. E m ta kapab di kòm yon mal ki rive w paske m pa kwè ankenn sitwayen ta kapab deside yon bon maten li ekri tou sa nou pral di w la yo pou di men ki sa ki rive l. Ben ekoute sa pral mande yon veritab jimnastik paske se sou telefòn nan m ap li sa sitwayen Gabriel Charles ki li menm se moun Senmak ekri. Mezanmi non pa m se Gabriel Charles mwen abite Senmak. Mezanmi yèswa ki te 6 septanm 2021 alò se 6 septanm sa ap pase vè 10 è di swa mwen tap sòti pòtoprens la mèt Gabriel ou gentan fè yon erè paske lè sa yo pa dwe pran ou sou wout nasyonal la menm lèw te gen kèlkeswa pwoblèm nan mwen tap antre avèk 2 pitit fi mwen nan machin mwen avèm mezanmi lèm fin kite senta. Nan ti mòn ki apik la, mwen jwenn yon barikad ki fèt ak wòch epi blòk. Mwen blije ralanti. Epi lè m gade, mwen wè nenpòt sis nèg ak gwo zam, figi yo mare, ki parèt sou mwen. Yo fè m desann, yo fouye machin nan, mwen te gen de telefòn, plis yon laptòp, plis de malèt ki gen rad pa m ak rad timoun yo. plis mwen te gen yon anvlòp ki genyen 70 mil goud, sa vle di 14 mil dola ayisyen. Yon lòt erè ankò. Kòman fè dizè diswa, mon Dye, pou pran wout sa a mèt la avèk kantite objè sa yo epi sòm darjan sila? Paske kèlkeswa sa l te a nèg yo t ap pran l. Alò se pou nèg yo ou te pote l. Men pral gen bagay ki pi tris toujou, sa pa anyen paske. Bon, tou sa yon vòlè pran nan men w, ou ka refè l paske depi w fè yon bagay, ebyen se posib ou kapab refè l ankò menm si se aprè dizan. Mezanmi, sa k pi tris lan, youn nan pitit fi m yo ki gen disetan, lòt la gen katòzan. Mezanmi, mesye yo mare m bò lari an epi yo pran de pitit fi m yo, y al vyole yo. Lè m ap tande Kòman pitit mwen yo ap rele, ap soufri, mwen te anvi touye tèt mwen. Men, elas! Nèg yo te mare m. Lè nèg yo lage pitit fi m yo, menm mache yo pa t ka mache. Yo te sal tou wouj ak san. Nèg yo pran tou sa m te gen nan machin nan nèt. Nèg yo pran anpil moto sou wout la tou yèswa paske mwen te wè te genyen nenpòt senk moto pou pi piti ki stasyone bò kote nèg yo. Mezanmi, mesye yo vin lage m jis nan onzè diswa, epi avan yo voye m ale, yo gentan kanpe de lòt moun ki t ap vin sou moto, yo fouye yo, yo pran moto a. Mezanmi, m ap priye nou an gras, silvouplè, pou sa mwen pase yèswa la, alò nan dat 6 septanm nan, sou wout Akayè a, mwen pa ta swete pyès lòt moun pase l. Mezanmi evite fè wout Akayè a pandan lannwit paske pa gen leta se bandi yo ki chèf. Depi la sware sila a se lopital mwen ye ak 2 pitit fi m yo map fè lavaj pou yo. Evite zòn sa a yo rele Mòn Damawòt ki nan Akayè ok. Gen lòt moun ki di m Yo viktim tou nan zòn Kouten, nan menm zòn Akayè a. Mezanmi, evite fè wout nasyonal nimewo 1 an nan zòn ki rele Sou Kouten avèk Damaròt. Nèg yo gen gwo zam nan men yo, y ap opere sou wout la, y ap vyole fanm tou. Dakò, mèsi, se frè nou Mèt Gabriel Charles depi Senmak. Hum! Tèt chaje. Ske nou wè sa kap pase dan la repiblik? Antouka mèt Gabriel, sa rive yon premye fwa men si w te yon pwòch mwen pandan w tap deplase pou w ale lakay ou, m tap di w lè sa pa lè pou w pran lari. Paske dènye lè yon nèg kapab mache nan peyi sa, se 6 zè nan aprè midi. Menm ke nou ta kapab di pa genyen lapolis Pa genyen, m ta kapab di yon, yon patwouy de sekirite konstant ki kapab disyade nèg yo de tout espri ke yo genyen pou vin fè mal. Men, le fèt ke l poko fè bren, li poko fè nwa, ebyen, gen yon seri de bagay, kan menm, menm pou lapèrèz, pou senbòl Leta, nèg yo pap fè l. Bon brèf, se kan menm yon erè, men sa ki rive a li grav, paske ou imajine yo mare w, Ou avèk pitit ou e ou tande kòman nèg yo ap frape pitit ou anba raje a, ebyen se trist. Hum! Tèt chaje. Antouka, men nan kisa peyi Dayiti tonbe. A chak emisyon m gen enpresyon ke bagay yo pi tris. Nouvèl w ap tande yo pi bosal. Kòman timoun sa yo pral viv pandan rès tan yo pou yo sonje yo te avèk papa yo yon jou? Yo mare papa yo. Epi yo vyole yo papa yo tande koman neg yo asasen sa yo ap vyole yo anba raje a bref. Ann pase nan lòt koze. Jimmy Cherizier alyas Barbecue li vle mete lòd nan baz pa li a. Sak fè m di sa se paske Barbecue touye 3 sòlda l. Se dans la nuit du 7 au 8 septembre 2021. Poukisal touye 3 nèg sa yo se paske nèg sa yo vòlè bal yal vann pou anviwon 30 mil dola donk nèg yo grangou nèg yo gen pwoblèm nèg yo al vann bal epi Barbecue li menm pa dakò pou yon seri de bagay repete nan baz li pa egzanp si yon nèg ou nan lòt baz ou kapab al fè kou Ou kapab al vòlè men pou Barbecue li vle ke tout nèg ki bò kotel yo fò nèg sa yo juste menm si yo anlize yo nan filozofi mòtifè la wi men li vle ke imaj ki dwe rete a se yon imaj revolisyonè sa vle di yon revolisyonè li pa dwe nan vòlè tèt chaje wi eske nou konprann ebyen si w grangou si w pè grangou Ou pa bezwen mache dèyè do Barbecue paske kòb k ap antre pou kouwè l ye la a se kòb pou kapab achte minisyon. Pandan n ap pale la a gen anpil kout bal k ap pati anba a la ankò kote ke Belair li menm li pa vle kanpe pou l tann se nèg k ap mache sou li paske yè aprèmidi se nèg yo ki te vle mete Belair nan o Ebyen maten an la, Bèlè reveye e lapolis li menm tou li pase a laksyon. Anpil kout bal daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Ebyen pou jounen yè la nou poko genyen chif kantite moun ki tonbe e pou jodi an ankò ebyen bal ap tire. Petèt an pe pli ta nap monte pou n kapab vini avèk yon bilan pou ou men poukisa moun oblije ap mouri kontinye mouri nan peyi sa konsa. M gen yon ti repwòch m ap fè fanatik mwen yo paske nou menm nou repwoche m anpil e a chak fwa nou repwoche m nou wè de sa nou repwoche m nan mwen fè yon maksimòm efò pou ke li pa repwodui paske pa gen ankenn moun ki pafè. Si w wè yon moun kanpe dèyè mikwo l ap di w li se yon gwo jounalis, di l manti paske anpil fwa yon nèg kapab fè yon erè. Men ban m di nou yon bagay mezanmi, si pa egzanp mwen fè 20 emisyon epi. Nan venteyinyèm emisyon an, mwen bay anpil verite. Epi gen yon ti kote yon moun pa dakò avè m, èske sa sifi, m ta kapab di, pou klouwe m? Men, pou moun k ap pale yo, m vle nou konprann mwen, sa pa deranje m antouka. Men fò m di nou ke, mwen bay yon enfòmasyon kounya, ou demanti m demen si Dye ve. Lè w tande sa m te di an se reyalite, kisa w di tèt ou ofinal? Paske w te gentan joure m e w pa p mande ekskiz. E mwen menm, si m di w yon bagay ki pa sa, demen si Dye ve ou di, a, RL Pod ou wè sa w te di a e pa vre, m ap di w monchè, ekskize men, m dakò avèk ou. Tout moun ki konn ap pale avèk mwen sou telefòn, èske moun sa yo, lè nou di m yon bagay, depi l konvenkan, m pa pran n pa mete l an aplikasyon? Ekoute. Lè w gen telefòn ou nan men w, ou fè plan entènèt ou, m pa kwè w ka oblije fè yon plan entènèt pou al joure sou rezo. 1, Pito ou pale avèk moun nan, epi nou menm nou kapab faire mieux, paske nou pa pafè jan m di nou. Epi pou anpil moun ki renmen barbecue, gen anpil tou ki pa renmen l. M pa vle nou mete m nan ti soulye m. Lè m fè yon kòmantè de barbecue, si li pa ale nan sans ou, ou joure. Eske w konprann? Lè li ale nan sans moun ki renmen barbecue yo, sa k pa renmen yo, se mwen nou joure. Nou pa oblije joure m pou sa. Fòk nou klè mesye. Alò mesye dam, paske m ap fè yon travay e m panse ke mwen fè anpil jimnastik pou tout moun kapab eseye konprann mwen, paske m se youn nan moun ki toujou malgre bay anpil enfòmasyon sou kesyon banditism nan peyi Dayiti, men, M toujou mande an gras pou ke genyen lapè. Paske finalite a se pa ke m di m kanpe dè gwoup sa a, fòk gwoup sa a touye sa a. Non. Pa egzanp, nan yon kòmantè m fè sou Leon Charles ansanm avèk Barbecue pou m di ke men ekoute, sèt en chèf de lapolis ke Barbecue adò deteste. Li pa pranl pou anyen. Epi gen yon moun ki di ke ah m wè sa wap fè a tande RL prod donk wap monte tèt Leon Charles pou l kapab vin atake Babekyou bon m di w bagay Babekyou deja monte tèt Leon Charles pou atake l paske kant on trèt un chef de police de nenpòte ki. Ebyen mezanmi sil vle reponn la reponn sil pa vle reponn sa se afèk ki gadel antouka m te vle fè ti pale sa ansanm avèk nou pou nou kapab enpe pli saj paske mwa je vou konnen vou lè fan de RL prod vou zèt de saj ok e tout moun kap fè kòmantè yo m swete ke nou yon ti jan pi souple paske sou ou ap gade pou wè travay blan ap fè parapò ak travay nou an nou parèt nètman enferyè. Paske blan an kelkeswa m ta kapab di tchanpan ke l fè, ebyen moun felisite l yo di l bravo kontinye w ap jwenn pèfeksyon. Mèsi la fami! Kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di ke vous appreciez le travail, pi aprè kès kon di? A la pwochèn!